Koman nou ye abone regal music TV yo deja mèsi ak chak grenn nouvo abone gen sou chanel la e mèsi ak tout ansyen abone m yo se toujou yon plezi pou m pote nouvo video pou nou. E n raple n zen sa k ap bouyi depi yè sou rezo sosyo, sou Instagram, Facebook, stati WhatsApp moun. So, yè Djouly te fè yon live kote ke l te pote presizyon, di ke l pa t nan yon seri de zak avèk Ashita. Ebyen jodi a, Ashita te live pou l te bay replik. So, pran san w, pran tan w, gade videyo a, di m èske stil de zanmi sa yo se zanmi pou kontinye gen moun byen avè yo? Bay lojik pou moun sa yo kontinye gen moun kap fè pwojè avè yo mwen menm sa se opinyon pam mwen menm paske m panse gen bagay si n te fè yo ansanm rezo a pa bezwen konnen yo so abòne like comment pataje an al nan live la.
Depi w wè se bagay Djoulie mete nan lèt èk foto l depi e fraz yo e. Kiyès ki ekri yo? Djoulie ki ekri yo. E pa ou ki ekri yo matant? Ou ki ekri yo. M pa bon non jodi a, m pa bon. Entèlektyèl mwen an pa itil mwen anyen. Men m te konn panse pou ou cheri. M te konn panse pou ou. Men si se panse ou genyen nan paj ou ekri sou tèt poto, mwen ki ekri yo pou ou. Ki pa, lè ou ap, vin, fò m kontwole bouch mwen. Fòm kontwole bouch mwen gen bagay fòm pa repete fòm kontwole bouch mwen gen bagay m pap di paske m pa menm moun ansanm avèw gen bagay m pap repete paske mwen m te byen avèw ou menm ou pat byen avèm men mwen menm mwen te byen m te byen ansanm avèw Oohh wi Manman ap mouri nan grangou ayiti Bon depi moun nan ayiti se nan grangou lap mouri pa gen problem yes Manman ayiti Epi Manman ayiti Manman jeremi La tè lap travay kitel la Avek la tè ou wè lap travay la li fèm fini etid mwen ou menm Manman ou te mete w nan bouzen depi lè ou te gen 13 ans ou tap esplike Ou tap esplike manman w te mete w nan bouzen depi a 13 ans, depi lè w nan twazyèm ane l fè w kite lekòl, lap prezante w nèg pou ap konyen lè w tap rakonte m sa w tap kriye dlo tap sot nan je w, ou tap rakonte m sa. Mwen menm manman pam nan lap manje kaka kite l kote lap manje kaka, lap manje kaka pou l ka okipe m pou l ka ban mwen, ou wè jiske si m konn lakay ou manman w ap voye kòb ban mwen, li gen dwa pa gen, men l sanble li fon jan l voye 50 dola ban mwen l voye 30 dola ban mwen kite l la. Manman m pat konn prezante m nèg. Manman m pat konn prezante m nèg epa bòpè non k kreve m mwen menm epa bòpè k kreve m ou tap esplike m a 13 ans manman w vin prezante w nèg manman w vin prezante w nèg a 13 ans pou konnen pou ka manje kounya manman w la manman w kote l rive a la li pa gen anndan ankò bòbòt li rete ayiti paske jan l tap bay epa 15 li tap bay pa 20 bòbòt li gentan fini avan l rive kote l rive a. Bon ou menm dèyè biwo ou kote w ap travay la sèm, ou pa gen anndan krèt ankò, pa gen bòbòt ki rete ankò. Mwen menm si m konyen pou 300 peso, fòk se bravo pou w ta bat, paske tout konsèy ou t ap ban mwen m resi pran yo. Kote w ta anvi foure m nan m resi antre, fyè pou w ta fyè, ou ta fyè de mwen, paske e ou menm, e ou menm ki t ap fè m, e ou ki t ap fè m e kontan pou w ta kontan. Kote w wè manman m ap manje kaka avè l m fini lekòl mwen e sa k fè m te ka ekri bagay yo pou ou konn ap ekri yon ti bagay anndan an kreyòl w ap rele m pou m vin korije l pou ou paske ou pa ka ekri l kounye a l gen tan pa itil mwen anyen filozòf mwen an pa itil mwen anyen kite l la filozòf mwen an pa itil mwen anyen filozòf mwen an pa itil mwen anyen non kite l la wi m oblije pale paske gen de bagay m bliye m ap wè yo nan kòmantè la manman m ap manje kaka kite manman m manje kaka. Mom ap manje kaka l pa nan manje zozo kitel manje kaka kote w wè lap manje kaka kaka w wè lap manje yo avèl avèl li metem lekòl avèl m fini lekòl mwen oubyen ou menm pou konn ap ekri yon ti kaka anndan an kreyòl ou pou metel sou fesbouk sou yon ti tèt foto fò wap relem pou m vin korije pou ou paske w paka ekri manman iletre kounye wap vin di sa la wap vin di sa la kòm ou an pa pwofesyonèl ankò gen de bagay yo m pat konn ap pale pou ou an pa pwofesyonèl wap mete tout bagay deyò. Kouman ou te gentan al di konsa ou prank lan m te konnen, m te kriye m te fè je m chèch, m son bon aktris cheri, fò wè sa m son bon aktris. Tout prank nou fè yo nou toujou planifye yo. Tout prank nou fè yo m toujou planifye yo yes men m toujou jwe wòl mwen an. Se te wòl mwen sa e tout sa map fè m fè la san pou san m pa konn kiyès kap gade m. Wi m te kriye pou prank lan wi. Fòm pale bagay yo a profesyonèl, ou pa konn ekri, lè yap filme yon ti bout bagay pou ou se 20 fwa pou yo filmel, pou yap di ou ranje dyòl ou, sa pa bon fout ranje dyòl ou madanm, se pa konsa yo di bagay la ranje dyòl ou, ou pa ka di espresyon, ou pa ka di enfeksyon, ou pa ka di afeksyon, se tou jounen pou yap di ou ranje dyòl ou, ranje bèk ou, kounya pou wap di filozòf, filozòf mwen an pa itil mwen anyen menm konn korije danw. Lè w konn ap met yon kaka sou Facebook fò w konn ap rele m pou m ap vin korije pou ou. Pou m ap vin korije pou ou paske djòl ou gaye w konn ap di m vin korije pou yon ti bagay w konn ap ekri an kreyòl m ap vin korije pou ou. M p ap met bagay sekrè mwen yenm avè w deyò, gen de bagay mwen yenm avè w m p ap repete men sa yo fò m pale yo paske lepèp gen tan konnen yo deja. Lepèp gen tan konnen yo konnen son iletwe w ye. Kisa l ye? Wap pale de malerèz, yes son malerèz m ye em fyè deske m se malerèz paske m te gen kòb, malerèz m malerèz. M gen dwa pat gen kòb nan nivo w paske pa gen moun nan chili k ka gen kòb ansanm avè w. Imajine w si wap plimen ansanm avèk 100 nèg pa jou pou 20 mil peso e eske m ka konte m kilè m te la pou m te gentan rive nan tout bagay sa yo kilè m te la kilè m te la pou m gentan nan tout doukpedoup sa yo m pa gen matris pou bagay sa yo level mwen piti toujou. Ou ansyen moun ou ye. E ras madan kolo ye ou te konn ap toke kòn a madan kolo ap jwe osle a madan kolo mwen m potko fèt on timoun ye kilè m te la se kounya map fè ti bouzen pou 300 peso level ou m poko ladan yo machè m poko nan level ou kounya w fèm fache gade w fèm fache ou vin la sou fake paj ou fèm fache. E fache w fè m fache. Se tou nòmal pou konn longè krèk mwen. Paske e nan men w li te konn ye, w te konn ap vlope l, w te konn ap vire l agoch adwat, e konsa, e konsa. E nòmal pou konnen. Wi, fò w konnen. Si se pa ou ki pou di lepèp ki longè krèk mwen e kijan y ap fè konnen. E ou k te konn desann li, e ou k te konn moute l, e ou k te konn vire l, e ou k te konn tounen l, e ou k pou konnen. M pa t ap reponn ou non. M pa t ap reponn ou. Lèw son moun ki konn manje kaka a dyòl ou jan wè w bwè de chay yo konsa ou manje kaka avèk dyòl ta fèm reponn ou wap lonmen non manmanm wap lonmen non manmanm ki manman ou konn manmanm manmanm nan nivo manmanm enfimyè li manmanm fini lekòl li wi èske ou konn wè madanm nan m konn ap moutre w foto madanm nan ou konn wè madanm nan ou konn ap pale avèk madanm nan sou kòl videyo ou konn wè dyòl madanm nan ou wè espagnòl nan dyòl madanm nan ou moun kap viv ayiti pa lonmen non madanm nan nan dyòl ou. Palomeno, Madam, m pa ka pale de manman w paske w pa janm moutre moun manman w ye. Avan yè mwa w ap pran w ti foto w ap resi mete. Mwa manman w menm jan avè w. Vant li rive sou jenou l, men lajè dyòl li, menm jan ansanm avè w. M pa t ap ka pale de manman w paske m pa konn manman w. Ou pa janm prezante moun manman w. Chak jou w ap pale a manman m nan kòl videyo, men w pa janm moutre moun manman w paske w pa ka moutre moun manman w. Kijan w ap fè moutre l? Ki manman w pral moutre a? Kijan? Moun nan pa ka di bonjou, li pa ka di bonswa. Menm lizaj, wap fè m di kaka. Menm lizaj la. Menm bagay la. Wi. Ou t ap repete, ou t ap esplike m ak dlo nan je, ou t ap kriye dlo nan je, ou t ap esplike m a 13 an manman w pot nèg ba ou, ou te nan twazyèm ane pou konyen, pou lajan. Ou wè yon fo feyton? Yon fo feyton rele l viktim pou esplike menm bagay ki te pase w yo. Wap esplike menm bagay ki te pase w yo nan feyton an si moun nan byen swiv feyton an lap wè istwa wap rakonte kijan moun lakay ou tap esplike kijan moun lakay ou te konn ap itilize w kijan moun lakay ou te konn ap fè w al plumen nan club pou ka ba yo manje kijan moun lakay ou te konn ap fè si sa wè w menm ou pa bon moun wè m patap pale non ou wè m ede bouda m depi fevrier wap dindin ou wap dègdèg mwen m pat ganyen ansanm avè w pou mwen menm depanse w te zanmi m. M te gen yon ti kont ansanm avè w, m panse se yon bagay ki ka regle nan de twa minit. Si se yon bagay ou te gen, ou te ka rele m, ou te ka pale ansanm avè m. Non, se zen w t ap chache. E zen w t ap chache, men zen. Ou fè la a, w ap lonmen non manman m. Kote w konn manman m? Ki bò w te lekòl, sè m? Ki klas ou fè? Bon, depi Djoulie Mouton live, li moutre sètifika, li moutre sètifika kote l t al konpoze. Nan sizyèm ane. Depi wèl moutrel. Mwen menm map kite Facebook. Map kite Facebook map kite Instagram map kite YouTube map kite tout bagay. Moutre fich. Lè w tal konpoze nan sizyèm ane Djouly. Moutre fich ou tal konpoze nan sizyèm ane mwen menm m bay vag. Depi w moutre fich kote w tal konpoze nan sizyèm ane m bay vag mwen menm m bay vag. M bay vag. M pa tap pale avè w. Tout moun ap di m pa reponn ou m pa reponn ou. Men fò w gen limit. Fò w gen limit. Gen de bagay fò w pa repete ak dyòl ou. Manman m ap manje kaka. Manman m ap manje kaka. Oh! Ki manman k ap manje kaka? Kite l manje kaka. Ou wè kote l ap manje kaka a? Nan kaka a l voye m lekòl. Nan kaka k fè m te konn ap korije w lè lè djòl ou te konn ap vire w bò yo. Nan kaka m te konn ap ekri fraz ki nan foto yo anvan w vin pale avè m. Tout fraz m te konn ekri pou w sou paj Facebook ou nan tèt foto yo al efase yo. Al efase yo. Lè w pa vin ansanm avèk yon moun pa itilize afè l. Fout al efase yo. O mwen m tout sa w te fè pou mwen m fout boule tout. Tout sa w te achte ban mwen m boule tout anvan m moute live la la. Tout sa m te ekri pou ou al efase yo. Al efase yo m. Twazyèm ane. M pa konnen si se manti l ap bay paske fi sa fi sa bay manti pi mal pase djòl li. Li gen dwa bat pou l fè moun pran pitye pou li, li tonbe pale kaka, li tonbe bay manti. Li te tonbe ap vin bay manti. Oh! Li te di yo fè kadejak sou li sa m pa t kwè l. Li te di yo 4 jenn gason pase sou li sa m pa t fout kwè w manti. M pa t kwè w paske w te gentan ap konyen depi a 13 an. Kat jenn gason pase sou ou, sa sa t ap fè pou ou? Ou te gentan ap konyen pou 20 dola, ou te gentan ap konyen pou 100 goud. Konbyen moun ki konn bagay sa a? Djoulie di konsa, o kat jenn gason te pase sou li. Hein? M konnen gen anpil moun k ap konn bagay sa a paske l te konn esplike yo tou. Moun ki te zanmi l yo. Moun ki te zanmi l yo, o kat jenn gason te pase sou li. Non pati fi bay manti, li gen dwa bay manti sou tèt li wi. Li gen dwa di konsa, kat jenn gason te pase sou li poutan se manti. Ou ta wè konyen l t al konyen konyen l, yo vin konnen l. Gen lè paske gen kèk videyo k nan lari. Li bay ti tèt manti a. Enhen M pa tap pale avè w, ou wè si se te pou mwen menm, moun pa tap konn avè w. Bagay bon, ou wè m pa di anyen de ou. M pa di anyen de ou cheri. Si m ta pran tan pou m di de ou, m tap enstale m la, m tap lonje de pye m ok pou m pale de ou. Jan m chita la gen bagay ki pa soti, gen bagay peze m ap peze yo anba langyèt mwen pou yo pa soti. Gen de bagay peze m ap peze yo pou yo pa soti sè m, gen bagay peze m ap peze yo la pou yo pa soti. Si m te lonje 2 pye m, m tap tèlman pale la, Facebook tap twò piti pou mwen pou m pale avè w. Sa k fè m moute la, sa k fè m nève, ou pa ka plonmen non manman m, kote w konn manman m? Kiyès ou ye pou w konn manman m? Depi wè w moute la, w moutre yon fich kote w t al konpoze nan sètifika Djouly. M ap, m ap efase kont Facebook mwen. M ap efase kont WhatsApp mwen. M ap efase kont YouTube mwen. M ap fè yon videyo kote m met a, kote m met ajenou, m ap niche tè a. Poum pibliye, map pibliyel nan BET, map pibliyel nan MVP, depi ou moutre yon fich, kote ou te desann sètifika Djouly, kote ou tal konpoze. M pa bezwen konn si ou te pase non. Depi ou te gen yon fich kote ou tal konpoze. Map fè yon videyo, kote map niche tè, kote map niche kaka m pibliye. Depi ou ka moutre sa Djouly. Wi. M pa nan di betiz ansanm avè w. W ap pale de bout rad, w ap pale de bout kaka, yes. Wi, ou te konn achte rad ban mwen. Wi, ou te konn achte rad ban mwen. Mès. Mezanmi m okipe, moun pa rele m. Moun pa rele m, m okipe. Diadelma Bernard, yes mwen te gen yon shop, mwen te gen yon shop paske m te gen yon mari, m te gen yon mari anvan m vin gen moun m te gen la. M te gen yon mari, ok, m te gen yon mari, yon mennaj, m pa konnen jan l te ye a. M te gen yon moun m te ansanm avè l, yon chilyen. Yes m te gon chòk Yes tout sa Djouly gen anpil bagay li di se verite Yes m te gon chili ki te konn ap banm kòb Yes m te gen kat de kredi Pòz ou ye tout sa kat de kredi a te fè pou li tou Afè m vin pa bon Djouly di ou Djouly di konsa l te pale avè m paske l te konnen afè m te bon Afè m vin pa bon l fon kanpe E Djouly te rayi m tou lè m te kite avèk chilyen m te vin renmen avèk yon ayisyen paske l di konsa o m gon nèg k ap ban m sesi m gon nèg k ap ban m sela m vin kite l M vin kite l Yes m kite l. M kite l paske m te fè yon lòt chwa. Chak moun gen chwa pa yo. M pap kouri dèyè lajan. M te jwenn yon moun ki te ka fè m plezi. Yon moun ki te ka fè m kè m kontan. Wi, m kite l, m al renmen avèk yon lòt. Yes! M kite l, m al renmen avèk yon lòt. Sa pa fè anyen. Tout sa w wè lajan ka achte, tout se kaka. Ou wè tout sa nèg sa te konn ban mwen yo, yon jou m gen dwa genyen yo. Li gen dwa pa jodi a, li gen dwa pa demen, men yon jou m gen dwa genyen yo. Djoulie di konsa, m al ret lakay li. Nèg mwen mete m deyò. M pa gen kote pou m rete. Mwen menm. Ebyen Johnny, si manzè di krèk mwen long, se paske l konnen kòman l fè konn krèk mwen long? Bon e kwè l te di l pa li pa nan ma oo Bondye pa vle moun fè madivin Bondye pa vle moun fè madivin pito moun di l vòlè pito moun di l bouzen l pa di l madivin sa w vin chache nan krèk mwen? Ki jan w fè konn longè krèk mwen? Sa w vin chache nan krèk mwen kòman w fè konn longè krèk mwen? Bondye pa vle moun madivin sa w vin chache nan krèk mwen sè m sa w vin chache la? Sa w vin chache nan krèk? Kòman w fè konn longè krèk lan? Kòman w fè konn krèk? Kijan w fè konn kijan krèk mwen fèt? Bon ou menm ou manke yon ti bout krèk. M ba w konn kijan w fè manke yon ti bout krèk, ou manke yon ti bout krèk. Nan bò goch la l manke yon ti bout, anlè a l manke yon ti bout. Krèk ou manke yon ti bout. Kòman w fè konn lajè krèk mwen? Fò w di lepèp, fò w di lepèp kijan w fè konn kijan w fè konn krèk mwen wi. Kijan w fè konn krèk mwen? Nan kisa m te ye avan w ki fè w konn krèk mwen? Kote w pase w wè krèk mwen? Kijan w fè konnen? Fò w di kijan w fè konnen. Mwen krèk ou manke yon ti bout nan bò goch lan ale al manke yon ti bout. Si yo mande m kijan m ap di kijan m fè konnen. Mande m kijan m fè konnen m ap di nou kijan m fè konnen. Krèk ou manke yon ti bout. Gen de bagay m p ap repete paske m pa menm moun avè w. Gen de bagay m p ap repete. Wap pale bagay oo, moun te pranm avèk sesi, moun te pranm avèk sela, m te fè sesi, m te fè sela, antouka Julie zanmou m te ye tout sa w di se verite, tout sa w di w gen rezon. E zanmou m te ye, tout sa w di te gen rezon, paske se avè w m te konn vire, avè w m te konn tounen. Nou te konn al menm kote, nou te konn dòmi sou menm kabann, nou te konn ap oo, m konn ap benyen nan douch ansanm avèk fi a, map savonnen l lap savonnen m wi. Ou pat zanmi m nan. Ou pat zanmi m pou n ap benyen nan douch pou m ap savonnen w pou w ap savonnen m epi mwen menm m pat zanmi w. Ebyen machè, on san lizaj ou ye. Si mwen menm m pat zanmi w pou n ap benyen nan douch li ap benyen lòt, e moun ki zanmi w lan sa w fè avè l menm? Esplike sa w fè avèk zanmi w lan. Si mwen menm ou t ap benyen, m t ap benyen ansanm avè w, len ap benyen lòt, len ap foubi do lòt, ou pat zanmi m, e moun ou zanmi l lan sa w fè avè l? Sa w fè avè l? Men ou menm je w chèch wi machè. Ou pa moun. Ou pa moun. Si jodi a w ka kanpe w ka di w pa zanmi m, ou pa moun. E pa moun ou ye machè, on rès moun ou ye. Yo te konn pale m pou ou wi. Men m te di kite m bwè l pou kò m. M sonje lè m antre nan bagay ou moun yo tonbe fè fè fè fè fè pòs sou mwen nan MVP. Y ap di m konsa o ou la ou chita poukisa w al nan ba moun sa yo, moun sa yo pa moun. Detwa jou moun sa yo pral fè videyo pou yo lage nan lari. De twa jou moun sa yo pral lago nan zen de twa jou moun sa yo pral joure m di kite m pou m wè l pou kò m paske mwen menm lè m te byen avèk Djoulie devan letènèl lè m te byen ansanm avèk Djoulie Djoulie te konn trete m tankou prensès m pat janm panse si Djoulie te ka fè m yon bagay konsa jodi a l te ka kanpe l te ka di m pa zanmi l m pat janm panse sa Djoulie te konn trete m tankou prensès ou wè ou wè avan bagay sa te pase yè a. Si yon moun te vin kotem li te dim yon bagay de Djouly m tap goumen avèl paske pou jan Djouly te konn tretem mwen menm sak pou li a ba lil se lèl pa byen avèw li pa byen avèw lèl byen avèw pa gen pi bon moun pasel non pa gen pi bon moun pasel kenpòt ti problèm m gen an Djouly gentan la pou mwen li kouri la pou mwen kenpòt sam gen an manje konn fin kwit anndanm dim pap manje manje sa Djouly voye achte pizza pou mwen wi poul banm manje. M konn wè yon bagay sou Facebook la m bezwen l m pran screenshot la m voye l bay Djoulie l achte l ban mwen wi oh.